Gwo bonjou, gwo bonswa, fanatik machann bon nouvèl Ayiti yo. Yon lòt fwa ankò byenvini sou chanèl paw la, byenvini nan nouvèl sòti sa a. Nap pwofite di w mèsi paske w fè n konfyans pou n enfòme w, mèsi paske w fè pati gwo fanmi sa a. E ou menm si se premye fwa w tonbe sou chanèl sa a, map di w pwofite abòne. Wi abòne, ou gen enterè pou sa. Dèke w fin abòne, Klike sou ti klòch notifikasyon an, retire sou pèsonalize, mete l sou tout. E n ap envite w tou al nan seksyon kòmantè a, bay avi pa w, like videyo a e pataje l a nenpòt moun ou konnen sa ka enterese. Madam se mesye, nou gen yon odyo la ki trè enpòtan nou pral fè w tande. Nan odyo sa a, gen anpil detay. E n ap envite w byen enstale w, vin tande odyo sa a avèk nou, apre sa n ap tounen pou fè kòmantè yo. Kisa peyi sa gen pou wè avèk nou menm yon pil malfèktè kap manje lajan peyi a t pa itil li anyen talè m pral ale nan rapò NDDH sa pou m moutre nou kantite lajan ke nèg yo ap gagote yap pran pòz defann oubyen eseye konpare men tout se bobin lò gen 9 prezidan 9 nèg sa vle di w gen 9 prezidan m te di bagay sa depi si m al chèche emisyon sa Depi lè nèg sa yo fèk monte m te di baay sa, m te di son katastwòf li ye. Ou gen 9 prezidan, ou gen 9 premyè dam, bon kòm gon fanm ladan l ou gon premye misye, si son sèl li gen m pa konnen konbyen yo chak genyen, pase jodi a jwèt la vre anba yo chanje, fi a gen nenpòt 4 nèg, 5 nèg, nèg la gen nenpòt 10 fanm etc. Donk baay yo chanje. Sa vle di e gen anpil nèg m konnen nan KPT a se jilèt yo ye, yo pa gon sèl, Gen nèg madanm yo kite yo menm pou yo pyafe, kòmsi son bagay nòmal. Youn ap bay lòt kou. M ta site non wi, men youn bay lòt kou. Youn bay lòt kou, konpa ta site non. M p ap fè sa. Sa m touye m pa ka sale l. Tande non. Sa vle di ke kounye a w vin gen 9 prezidan, tout gen biwo, yo tout gen konsiltan, yo tout gen sekirite, yo tout gen rezidans pou pwoteje. E kounye a youn nan bagay ke sa vin bay, pwoblèm ke sa vin poze, Nou vin gen yon diminisyon an tèm defektif polisye ki ta sipoze nan lari a nan moman difisil sa a, men chak prezidan sa yo gen yon volim polisye ki detache ak yo pou pwoteksyon yo. Gen polisye pou pwoteksyon madanm, pita yo sa k gen piti an Ayiti. Polisye pou pwoteje lakay yo. Polisye gen polisye ki an detachman ak ti mennaj yo gen anpil polisye konplis yo ye bon konplis wi yo an detachman ak madanm gwo chèf ti mennaj epa madanm prensipal non ti mennaj gwo chèf men m konprann pase mwen menm gen de polisye ki konn ap mande m tete tanpri gade kòman w ka fon jwenn on detachman pou mwen. M pa gen kontak gwo chèf. M pa ka met nèg nan detachman. Sa vle di, lè yo an detachman, yo jwenn yon ti yon ti avantaj tou piti, malgre risk ke sa genyen. Sa vle di, gen anpil polisye la n pa wè, ki an detachman ak mennaj nèg nan KPT, ki ak men, ki an detachman ak mennaj minis, Ak mennaj pa madanm non m di w mennaj mennaj e pou w sèl non papa e pou w sèl pase depi nèg yo chèf dayè m di w lè nèg isi chèf premye sa yo fè yo chanje bon sa depan de kisa l imajine kòm priyorite pou li gen nèg imedyatman l chèf li chanje kay e imedyatman l chèf li chanje kay li chanje adrès sa di li pa ret nan zòn sa ankò pase kounye a l chèf apre sa l chanje machin paske l paka woule nenpòt machin pase kounye a l chèf Aprè sa l chanje fanm. Paske malèrèz ki t ap pase miza avè l lè l potko soumoun lè lòske l pa t frekantab la tande wi malè e sa k fè ou pa dwe engra nan tout sans ou pa dwe engra ou pa dwe engra ou pa gon seri de non k ap woule anba paj lan la gen yon t pa byen avè m la wi men m kite yo la Paske m sonje moun sa yo te toujou avè m lè m te fèk ap lanse. M kite yo la anba live la ou pa wè? Gade w ap wè gen yon pakèt non k ap defile anba live lan la sou ap swiv sou youtube, facebook. Genyen k pa byen avè m ankò, genyen ki pa swiv, m pa konn si yo pa swiv. Men genyen k pa janm pale avè m ankò, men non yo toujou ap defile. E konsa m ye monchè. Bon genyen k pa zanmi m ki ènmi m, non yo toujou ap defile anba live mwen la wi. Paske m sonje yon epòk yo te la avè m. Èske w konprann? Sa vle di ke se reyalite sa pou n konprann. Kounye a, nèg la, li chanje fòm paske l estime fòm sa l te genyen an, kounye a li pa prezantab. Li pa prezantab paske li, kounye a l vin chèf, li se depite, l senatè, l minis, li prezidan. Sa di, li pa ka kòmsi akonpanye fanm sa pou l al nan tèl dine, nan tèl bagay, paske fanm sa l pa konn abiye, o l granmoun, li sesi sela. Men l ou te genyen lèt la. Bon lè w pa t frekantab ou pa t sou anyen se li menm ki t ap pase nwiz avè w se li k ap ba w ti dlo nan kay la fè ti te sèl pou ou se li menm wi lè w pa t kanpe sou anyen k al chèche bwa Aleksi hein k ap chèche ou konprann vye kòs Mabi k ap chèche aso osi vye kannèl k ap chèche te jiwòf pou mele ansanm Pou evite w al nan magi, towo, bagay sa, ou konprann sa m di w, ki t ap mete plis ou mwen, pou w fè yon ti rezistans. Men kounya w vin gen kòb, w ap byen manje, w estime ke, ebyen, enèji a fò w al depanse l aleksteryè, ou pa ka rete nan menm baz kou a. Se engra w engra. Ou pa gen rekonesans. Ebyen, se konsa. Sa vle di kounya, nèg sa yo, yo vin pran, non sèlman yo gen polisye ki an detachman avè yo pèsonèl, Yo gen polisye ki an detachman avèk madanm yo konsidere kòm rouye, kòm rabi, ki madanm kay la, paske se madanm kanmenm, e manman timoun yo, donk li nan kwen an, gen polisye k avè yo, bagay, gen polisye pou nan siveye kay, se ka yon chèf. Hein gen polisye ki an detachman ak mennaj yo e wap wè mennaj yo gen pi bèl machin pase madanm yo dayè madan yo pa konn kondwi anpil madan yo pa konn kondwi hein se ti mennaj la yo yo peye kou lekòl pou lal aprann kondwi esat fè gen anpil tout mouri tansyon touye yo pote yo ale ase yap peye inivèsite byen chè pou li menna kou yo fin gradye epi kounya yap fè chèlbè sou yo epi wè tansyon pran yo nan kay la epi madanm madanm nan wi malèrèz la se li menm kap pase mize avè yo nan kay la kounya Sa se tansyon bote yo ale men yo paka di sak fè tansyon lage yo atè. Poutan se limena yo ap okipe kap imilye yo kap ba yo konprann sa e granmoun nou ye ou pa fè respè w kounya limena ap chache timoun 2 mil ou konprann pou w fè sa w paka fè w pa ti sè legliz kòman yap pran plezi yo èske w konprann sa m di w sa vle di ke fò fò bagay fò chanje bagay yo ou pa kapab men wap depanse madan papa yo ye sa di wap depanse men tout se kiyès kote wap jwenn lajan sa nan nan leta. Nan leta wap jwenn lajan an kiyès kap peyel diaspora dola 50 nou apèl sou santim telefonik santim sou apèl telefonik santim sou apèl telefonik nou yo dola 50 diaspora li kap peyel wi tout limena pil menaj li gen la se nou kap peyel pou li wapa ou pa konn sa ou menm esak ou tèlman pa konn sa. E sa t fè w pa vle asime responsabilite w? Si w te konn sa papa, ou t ap degaje w pou w pran responsabilite w pou w rele chalbare dèyè 9 vòlò sa yo t la, paske s on pakèt pa itil. Kòman w imajine 9 nèg vin la nan yon peyi, alòske olye nèg yo tante fè yon bagay omwen moun ta sonje yo fè yon kichòy, nèg yo met ansanm pou yo depatcha peyi a davantaj. S on bagay grav wi mesye. E sa k fè m toujou ap mande tèt mwen, èske nèg sa yo se Ayisyen yo ye? Tande, tande, tande! Tande Lamandie! M toujou ap mande, èske nèg sa yo se Ayisyen yo ye? Paske jis m pa konprann. E sa k fè lè m wè yon sitwayen sou rezo sosyal oubyen lòt kote, oubyen nan medya tradisyonèl, k ap defann nèg sa yo kòm bon moun, m sezi. Paske mesye, nou nèf wi mesye. E m te di sa deja, youn nan bagay nèg yo pa konprann,

Donk se yo tout ki met ansanm pou prita peyi a. Kounya map gade m wè yon seri de blofè kap anonse manifestasyon paske n jwenn yon pèp fasil. Se sak fè m di w se yon sosyete ipokrit. Se pa yon sosyete kòmsi ou ka wè yon nèg kap vin kraze kò, fè tansyon pou pèp sa. Se yon pèp sousou. Paske si nou pat sousou, gen yon seri de nèg depi yo parèt nan manifestasyon se tou fè beka sou yo rapid rapid, dan limedya. Nou pa bezwen touye yo non. Men nèg sa yo merite pou n wonfle yo! Se lopital pou yo al rale, pa lopital non, al andeyò avè yo pou yo al rale yo avèk lwil maskriti. Al rale yo, al rale kòt yo, rale yo dèyè kou yo, tèlman yo ta pran pataswèl nan men jenn gason ak jenn fanm. Men se yon pakèt blofè nou ye, pakèt sousou nou ye, nou tout ap defann Milgoud, nou pa defann Ayiti. Se manje n ap chèche. Ou konprann? Se manje n ap chèche. Paske gon ekip blofè ki aranje yo pou fè milyon sou do n sou nan peyi an. Kou lajan nèg sa yo diminye, yo pwograme manifestasyon pou atire atansyon, pou kontinye kreye enstabilite nan yon peyi ki deja enstab. M ap pale franse la a, tande byen pou m pale pli klè, tande, tande, tande, tande, tande. Sa vle di ke M gen lis la la m konn pase l pou nou monchè tout pati politik tout moun lide siyen ki voye moun sa yo al fè al fòme kpt a koipe yo yon ekip blofè gen kap pran pòz yo ap rale kò yo mantò depi o depa si n tap fè politik vre n tap fè peyi nou tap gentan wè 9 moun sa yo se manje yo pral chèche ki kote ou pase nan mond la ou tande 9 prezidan tèlman e manje yo ap chèche yo pa menm ka antann yo non pou yo bay yon grenn moun kowòdone yon konsèy ki gen 9 manb yo tout bezwen prezidan. E chak sak prezidan li vin a pwogram politik pal li vin a premye minis pal yo chak gen ti pwogram pa yo yo tout ap chache bilan pa yo e nan chache bilan wi ki fè w wè Lesly Voltaire al inogire ti tòl sa ti bagay ti lekòl tèt anba sa li dous ayewopò okap la wi okay la wi. Sa di, si yo te met tèt ansanm, puiske se le konsèy prezidansyèl ki byen si bay rezilta ansanm, yo ta dwe dakò ke yo fin travay, fon bèl bagay, modèn, epi nèg ki vin la ta pral kontinye li, jiskaske yo inogire yon bon bagay. Men, tout ap chèche bilan pa yo. Kounye a, Leslie Voltaire la, li pral mete nan CV l, li te prezidan Dayiti, li te inogire ayopò, li te inogire pò, etsetera. Bann malfèktè. Se salòp nou salòp tou wi. Nou salòp, nou san koutcha, nou pa gen vizyon, nou pa gen konseye alòske nou se de konseye prezidan, men n bezwen konsèy ke n pa, nou pa pran konsèy. Nou son ekip san koutcha malpouwont san dimansyon valpa ki sèlman ap chèche pou nou refè yon sante ekonomik malgre jan nou reprezante peyi a zafè nou malgre jan ou pa wè kounye a lale lale jis nan wòm lal an itali lal wè le pap e lèl tounen li di w ke janl wè peyi a prale la li mande kisa vyèj mari oubyen vyèj mirak m pa sonje pou bay peyi a sekirite. Genlè vyèj la ap dòmi, oubyen genlè se mari a ki rete vyèj la ale, paske sinon li ta li ta ede nou, li ta ede, men tèlman se malfèktè gen pa priye ak lafwa, paske atansyon lè w mande vyèj la yon bagay pou w jwenn li fò w priye ak lafwa tande, sa vle di tande lè w mande vyèj la yon bagay pou w jwenn li fòk ou priye ak lafwa, bon se yon ekip malfèktè n ye n pa gen lafwa, kounya w panse vyèj la ap pèdi tan l reponn ou. Non! Bon l wè se nou k kreye ensekirite n. Sa di, Vyèj la pa renmen tou n ap anmède li. Li wè se nou ki kreye ensekirite n. Kounye a w al mande Vyèj la pou vin mete, pou vin jere bagay, pwoblèm pou ou. Li di w, Monchè Lespri, se sou blòf ou ye monchè. Blofè. Ou konprann? Kidonk, e sa k fè mwen m di w ke s on sosyete difisil. Paske gon seri de malfèktè ki fin fè nou mal, e se menm mouvman rat mòde soufle a, y ap fè n mechanste, y ap pase men sou tèt nou, karese nou, pou nou pa, pou nou pa konprann ke se mechanste y ap fè nou, pou nou pa konprann ke, enben, se abi y ap fè nou. Alòske, yo met ansanm pou yo destabilize n, pou yo kraze n, pou yo depatcha n. Jodi a la a, Ayisyen pa gen twòp valè nan, nan, nan, nan mond lan. Non! Ou pa wè la a, gon Dominiken, le fè ke misye nwa, misye vin reprezante la Repiblik Dominikèn nan loni, Dominiken fache, yo di ou wè misye se Ayisyen li ye, yo di se Ayisyen li ye. Se tèlman ke jodi an Ayisyen vin pa vle de anyen. Gon pakèt ti peyi wi, ti peyi n te konn bay manje, kounye a y ap pase n nan rizib, pase n nan tenten. An nou fè w viv ti pati sa a, Pou montre nan ki nivo nèg yo malfèktè, ekoute, fò m ba w yon ide, men pa egzanp gade avè m sou ekran, pa janm bliye sa, note sa yo, Accord politique pour une transition pacifique et ordonnée. Reprezantan e reprezantant moun ki bay KPT yo la, Men yo sou ekranm nan la. Sa di avan menm nou gade 9 moun yo, paske dayè genyen la, pa egzanp Fritz Jean ki vin prezidan, misye te youn nan reprezantan Akò Montana pa egzanp. Magalie Comeau Denis, etsetera, etsetera, etsetera, men yo sou ekran. Chak gwoup, pa egzanp Akò 21 Desanb ki te bay Gérald Gilles, se yon ekip, regwoupman politik, Men gade Sorel Jacinthe sa di veye yo. Paske se menm ekip moun sa yo ki bay KPT an. Kounya kap ranje kò yo pou vin fè moun leson fè moun moral. E trè byento kòm nou son pèp ki bliye vit malgre pafwa m rale ti achiv pou m fè n sonje men malerezman nou mal konprann. Se menm moun sa yo pi devan Ki pral retounen kòm sovè peyi Dayiti. E poutèt e poutèt sa m fè achiv pou yo. E lè m lage yo fò nou pran ekstrè sa yo, fò n, sekans sa yo, nèg tiktokè yo, fò n pran yo pou n pibliye yo, nèg blogè yo, fò n pran ti pati sa yo spesyalman pou n lage yo. Se sa yo ki itil peyi a mesye blogè yo. Midi tande koze, fò n pran ti pati sa yo spesyalman pou n lage, pou n son, pou n di pèp la, sonje moun sa yo, sonje platfòm politik sa yo, sonje regwoupman politik sa yo, sonje pati sa yo, lè w ap gade la, REDD etc. Sonje moun sa yo. Kounya lè w wè Claude Joseph blofè ki vin pran pòz li l nan opozisyon ki kanpe anfas KPT alòske se menm misye, menm pati politik li ki te dakò voye reprezantan l nan lòbèy la. Kounya lè w tande Jean Charles Moïse k ap anonse manifestasyon ou pa wè se nan tenten misye ap pase nou? Ou pa wè se nan salami l ap pase nou? S on pèp difisil mesye. Rete. Sa di fò n sonje moun sa yo se yo menm ki te siyen akò politik sa a ki pral bay sa a nou genyen jodi a, ban m montre nou yo, se moun sa yo ki fin siyen akò politik sa a ke n ap gade la a sou ekran n nan, e lè yo fin siyen, yo vin akouche sa a ki sou ekran m nan la a, ki se Manb Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, men yo sou ekran m nan la a, nou pa ka bliye moun sa yo. Selon yon rapò rnddh, ke m p ap rantre ladan l nèt aswè a, m swete demen, dènye dènye jou semèn nan, m fè yon ti rantre ladan l nèt, men m ap fè n tande yon ti ekstrè nan entèvansyon Rosie Ducénat, ki se responsab pwogram rnddh, Rezo Nasyonal Defans Dwa Moun. Sonje imaj moun sa yo. S on ekip moun ki vin la a, ki pa gen anyen pou wè ak peyi Dayiti, ki gen yon sèl misyon, se fè lajan, fè lajan, fè lajan, fè lajan. Zafè mas pèp la. Lè w ap gade, bon, se vre nèg yo ap tante, etsetera, bagay, kòmsi vi, m wè nèg yo, kounye a, olye nèg yo esplike oubyen bay detay sou sa RNDDH di an, nèg yo ap tante fè konparezon Bidjè te la, bidjè ki la kounye a. Men ki, e pa bidjè vre, yon ti, yon ti papye, yon ti fèy bagay ki pa gen anyen, kòm si moun pa konprann sa nèg yo vle di a. Men yo pa ka demanti efektivman ke yo pa gen tout lajan sa a pou yo manje. Lè w ap tande kòb nèg yo genyen, kòb pou pran kafe, kòb pou pran dejene, kòb, bon, w ap mande w menm kòman w fè viv kòm malere wi. Non, non, lè w ap tande volim lajan nèg sa yo genyen. Epi w ap di tèt ou men kòman w menm kòm malere w fè viv, ou menm ki la a Etazini, pou w ap leve bonè, menm jan ke m, pou w ap leve byen granm maten, anba nèj, anba lapli. Se Ayiti n alèz. Tan pare nou rele n yo, n pa vin travay wi, e gen lapli. Pafwa e pa fòt nou tou, nou a pye. Ou a pye. Men pafwa ta gen machin wi. Nou tèlman alèz wi. Tan sèlman t pare nèg la di w l pa vin travay. Mwen menm. M pa al travay se lè gon tanpèt nèj. Puiske gon tanpèt nèj, enben, yo pa pral riske timoun yo nan bòs la. Enben, lè sa yo di ok, ok. Tout distri a nèt fèmen. Tout konpayi a nèt pa fonksyone. Men yo peye m wi, yo peye m snow day. Ou konprann sa m di w? Dayè pa gen ti pati mèg renmen konsa lè ou kouche. Ou kouche alèz y ap peye w snow day. Ou konprann sa m di w? Sa vle di, men si s on lapli k ap tonbe, Depi ou ka wè devan e pa bagay gwo tanpèt, siklòn, tout moun pral travay. Si se ti nèj, ti snow, shower, tout moun pral travay. Pa gen blag nan sa. Nou alèz nou menm. Kounye yon ekip malfèktè k pa itil peyi anyen. Nèg yo gen lajan, m gen enpresyon menm pou nèg yo siye fès yo, yo gon lajan pou peyi a ba yo pou sa. Rete, kote dam nan la? Banm ba nou tande yon ti lòsyè nan pawòl li non. salè 225 mil goud, frè de fonksyonman, on tyè nan salè l, 75 mil goud, frè de dezyèm rezidans, 400 mil goud, kat telefoni, 500 mil goud, frè dentèlijans, 4 milyon 500 mil goud, e n ap soulinye ke nou pase tout ane an n ap mande konsèy la pou yo renonse a frè dentèlijans lan, men yo toujou aksepte pou lajan sa antre nan pòch yo. Genyen frè de karbiran, 300 mil goud, kat de debi, 2 milyon 500 mil goud, Frè pou konjwen, pou madanm avèk pou mari manm konsèy la, 500 mil goud. Frè nouriti, ki divize an de, premyèman yo gen yon pati pou yo ranpli frijidè lakay yo, 75 mil goud, e yon pati pou yo fè manje, 925 mil goud. Sa fè yon total de 10 milyon de goud ki antre nan pòch chak grenn konseye yo chak mwa, sou kont leta. E menm jan an tou, malgre ke n tande ke yo gen lajan ke yo resevwa pou manje, pou yo ranpli frijidè yo, Yo, an menm tan tou, mobilize 3 milyon 500 mil goud pa mwa pou ba yo manje anndan cpt a. Dezyèmman, lè nou gade pwen ki genyen a wè ak kesyon vwayaj, e pou kesyon vwayaj la, sa te entrige nou e nou te, piske nou pase tout ane a, nou tande ke konseye yo ap kite peyi a, e donk nou te bezwen al gade kòman kesyon sa ye. Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an reyalize pou pi piti 15 vwayaj pandan ane ki sot pase a, e pou chak vwayaj yo, yo resevwa 5 mil dola ameriken ke yo rele frè de reprezantasyon, e apre sa, chak nwit ke yo pase andeyò peyi a koute nou, nou menm sitwayen ayisyen, mil dola. Sa vle di, lè n tande pa egzanp yon konseye pase 10 jou deyò, se 10 jou miltipliye pa 1000 dola, an plis de 5000 dola frè de reprezantasyon ke l pran. Mete sou sa, lè y ap kite peyi a, yo kite avèk de gwo delegasyon gen de fwa. Pa egzanp, yo konn kite peyi a avèk de delegasyon ki rive jiska 15 min moun, 15 moun, ekskize mwen, e 15 moun sa yo ki fè pati de delegasyon yo, lajan manje yo, lajan biyè yo, lajan pou yo dòmi nan otèl, lajan pou yo sikile nan peyi kote yo ye an, Se toujou nan kès leta ke lajan sa a sòti. Yon lòt pwen ankò ki te enpòtan pou nou, nou toujou nan gouvènans politik la, pou n ap pale de li, e ke nou te wè ki te enpòtan pou n te analize jisteman, lòt pwen an, se sou kesyon kòman zafè nominasyon regle pandan 1 an k sot pase a nan administrasyon piblik la. E nou wè ke se te yon veritab mache ki te fèt. E mache sa a, se pa manm Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an sèlman ki ladan li, genyen ladan l tou Primati. E donk, jounen jodi an, sa n konprann sè ke e laprimati, e Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, yo mete tèt yo ansanm pou yo chanje pwosesis de rekritman nan administrasyon piblik la e yo fè l tounen yon mache o pli zofran. Sa vle di, lè w gen bon kontak, lè w gen lajan nan pòch ou, w ap okipe pòs direksyon jeneral, ou kapab tou jwenn nominasyon tou nan delegasyon depatmantal. E sa tèlman rive lwen ke a un certain moment, enfòmasyon ki vin jwenn nou o nivo de rnddh, lè li t ap mennen ankèt sou sa, se distribisyon drastik kareman ki fèt nan delegasyon depatmantal yo paske pou chak depatman se yon konseye ki bay delege epi primati li menm bay youn tou. Sou kesyon gouvènans politik lan, anvan ke n pase nan lòt pwen, sa n ap di sè ke tout sa rive fèt paske konsèy prezidansyèl tranzisyon an te gen pou l te mete sou pye, Organe de contrôle de l'action gouvernementale e l te deside pou l pa t janm mete ògàn sa sou pye. Donk sa vle di non sèlman y ap piye kès leta jan yo vle, non sèlman yo ap fè y ap regle tout lòt koze anndan kès leta a, anpil sa ak koripsyon tou paske si n ap pale de nominasyon kote ke w ap fè moun ba w lajan pou l kapab okipe yon pòs se nan koripsyon ke nou ye men tout sa rive fèt paske a oken moman konsèy lan pa t deside mete sou pye organe de contrôle de l'action gouvernementale. Yon lòt pwen ankò ki te enterese nou nan kesyon bilan sa a, se te wè kijan sitiyasyon sekirite a peyi a ye, piske nou wè ke nan priyorite konsèy la jisteman genyen kesyon sa a ki soulve. E sa se nou tout ki ka wè li, nou tout ki ap viv isit an Ayiti, menm jan tou moun ki ap viv lòtbò dlo tou, ka wè ke sitiyasyon an te toujou ap dejenere an matyè de sekirite. Men sa n kapab mete anplis sou enfòmasyon sa yo, anfen, Sou tout konsta sa yo, sèke anfèt, pandan ane ki sot pase la a, nan rnddh nou resanse pou pi piti 13 masak e atak ame ki anrejistre nan peyi a. E tout zòn sa yo, kote ke genyen masak e atak ame ki anrejistre yo, jouktaprezan, zòn sa yo toujou sou lobedyans bandi, paske otorite Leta yo mete avèk fòs de lòd yo poko janm ka rive yo menm bò kote pa yo pou yo reprann kontwòl zòn sa yo. Dezyèm bagay ke nou ap di sè ke pandan ke gen masak, gen atak ame ki ap anrejistre nan peyi an, paralèlman gen tout lòt zak atantatwa a vi e a byen moun ki kontinye ap fèt. Donk sa vin fè ke lè nou rive an tèm de bilan pou moun ke nou jwenn sou peryòd konsèy prezidansyèl la, ki mouri, nou jwenn pou pi piti 4,405 moun ki mouri asasinen sòti avril 2024 pou rive avril 2025, e. Ok.
N a vini sou dosye sa a an plis detay wi. Eske n gen yon ide? Nèg yo gen 10 milyon de gourdes chak mwa. Chak mwa wi la sosyete 10 milyon de goud chak nèg ap touche sou do nou. Kisa yap regle pou peyi an pèsòn pa konnen alon la peyi fasil papa chak jou map di peyi a difisil men son peyi fasil wi eske'n tande byen peyi a. Salè nèg yo 225 mil goud daprè rapò rnddh lan. Frè de fonksyònman, ki se on tyè nan salè yo, 75 mil goud. Skandal m ap denonse depi kèk tan an, ke yo rele frè de dezyèm rezidans, 400 mil goud. 400 mil goud! Sa vle di, li manke 100 mil goud pou l se on demi milyon de gourd pou dezyèm rezidans chak mwa. Kat telefòn, 500 mil goud pou kat telefòn. Sa di yo pale anpil. Sa di, tande, nèg yo gen plis lajan pou kat telefòn ke frè dezyèm rezidans la. Yo pale anpil. E chèf yo e, yo gen ti boubout pou yo salye. Chak jou yo gen moun pou pale. Y ap pale, y ap regle bagay. Yo gen militan pou yo rele, yo gen nèg pou yo rele. Yo gen, yo gen nèg, yo gen viv ansanm pou yo pale. Tout bagay, ou konprann sa m di w. Y ap fè apèl entènasyonal, rele chèf pasi pala, tout bagay. Yo gen, Kat telefòn, 500 mil goud pou kat telefòn, pa gen pwoblèm. Frè dentèlijans, tande wi peyi a, 4 milyon 500 mil goud nèg yo genyen pou frè dentèlijans. Kisa yo fè ak lajan sa a, pèsòn pa konnen. Sa montre n wi, nan ki nivo nèg yo malfèktè, nan ki nivo nèg yo mechan lasosyete. Nan ki nivo nèg yo mechan. Nèg yo gen lajan jisteman frè dentèlijans. 4 milyon 500 mil goud! Alòske, nèg yo pa janm sèvi ak li pou regle anyen ditou, paske yo pa konn lè, dayè, imajine bandi ap pran kenskof, bandi anonse, yo pa fè anyen, an tèm de prevansyon, sa di, sèvis ransèyman yo pa egziste alòske yo ap touche pou li. Oubyen, sèvis la egziste wi, men pwiske son konplo li ye, Yo aksepte l pase konsa. Tande nèg frais de carburant 300 mil goud pou mete gaz kote yo al ak machin okenn kote paske yo paka deplase dayè majorite kote yo prale se an elikoptè yo ale ki kote machin yo ale sot petyonvil pa menm ka rive twò lwen nan chandmas sa sèlman wi rive ayewopò rive klèsin zòn direksyon jeneral polis se limit yo kòman w imajine yon ekip prezidan Lè yo pa janm gon kòtèj ki ka rive la nan kwadèboukè mesye son wont nasyonal son wont nasyonal alòske viv ansanm nèg yo fè kòtèj yo sòti kwadèboukè monte mirbalè retounen san problèm kisa n konprann. Sa yo grav ap gade poul boukannen kap pase Samuel nan tenten sa yo anpil M wè, m wè responsab relasyon piblik ki gentan pataje l sou paj li rapid rapid. Kounye a l vin kache aletranje pou l ka pwomouvwa viv ansanm menm jan a lòt yo. Da lòt cho pap rive sou nèg yo wi trè byento. Paske fòk sitirans sa a koupe. Kounye a l t Ayiti, li vin kache aletranje pou l ka fè kolonn menm jan a lòt yo, pou l ka pwopilse viv ansanm. Son peyi difisil wi papa. Epi m wè nèg yo kap Men si wap tande misye li ka fè w ri wi, kap trip sou Samuel podyab. Pa gen pwoblèm, ya degaje yo men gen anpil koze kap date a wi papa. Son peyi difisil. An m kite sa m pa antre nan bagay nèg isi papa. Kat de debi. Yo gen 2 milyon 500 mil goud. Tande wi. 2 milyon 500 mil goud sou kat de debi. Mezanmi kisa yon kat de debi ye? Se yon kat ke tout nèg nan leta yo ba li l. Men ou itilize l kòm si nan ka ou gen bezwen l. Se kòm kwa yon kat de debi se menm jan yon nèg ou grangou, ou manje lè w grangou, ou pa manje paske w vle manje, ou manje se lè w grangou. Se lè kò a di w ou grangou, ou vle manje, ou ta manje yon bagay. Men nèg isit tèlman saf, yo afre, yo gouman, yo visye, piske lajan se pa lajan y ap foure men nan pòch yo pran, Se kòmkwa nèg yo gon gon entansyon menm pou dechalbore peyi a avan yo ale. Kòman nèg, kisa nèg yo fè ak 2 milyon 500 mil goud chak mwa sou yon kat de debi? Sa yo achte avè l konsa? Sa yo manje avè l konsa? Rete. Epi sa k dwòl la polisye k ap bay sekirite pa ka manje epi y ap vin plenyen nan pye tete. Men! Okipe nou non. Tande non, kat de debi 2 milyon 500 mil goud? Frè pou pou frè pou konjwent. 500 mil goud? An madanm yo gen frè tou? Kisa madanm yo itil la repiblik? Enben epa la n te vle rive ak peyi a? Epa la n te vle rive ak peyi a? Madanm nèg yo gen frè tou 500 mil goud chak mwa yap touche pou fè kisa? Paske yo ap fè vye rèv avè yo? Enben se wont madanm yo gade yap pran swen prezidan yo konprann sa m di w fò yo lave rad pou yo ou konprann dayè gen moun sa yo pa lave rad yo plen sèvant men poukisa ak lajan sa la bon map eseye reflechi ou pase dòmi nan do prezidan? Enben n pa konnen! Epa m tande madanm yo gen 500 mil goud chak mwa yo touche? Poukisa kòb sa? Paske yo ap dòmi nan ak prezidan? Ooh! Enben w wè peyi a difisil papa. Rete. An kòmsi, tande! Madanm nèg yo gen 500 mil goud yo ap touche chak mwa? Pou fè kisa la? Paske yo dòmi sou menm kabann a nèg yo sèlman? Ebyen apa nou mele nan peyi a wi. M te di n sa nou mele n kan se e manti map bay nèg yo tande nèg yo gen gen 75 mil goud pou achte bagay mete nan nan frijidè lakay yo sa di anplis yo gon kat de debi 2 milyon 500 mil goud ki lojikman dwe fè sa wi men anplis kat de debi an yo gon 75 mil goud pou yo ka achte ji achte lèt met nan frijidè yo sa yo bezwen achte ti fwi met nan frijidè yo 75 mil goud lajan yon pwofesè, yon polisye, yon direktè lekòl pap touche. E lè w wè peyi a difisil, yon peyi difisil, alòske sa di nèg yo non sèlman yo gen kat de debi 2 milyon 500 mil goud selon rnddh, yo gen lajan pou madanm yo 500 mil goud, sa fè konbyen l vin bay la a? Sa fè 3 milyon goud, plis yo gen 75 mil goud, sa fè 3 milyon 500 mil goud, plis yo gen 925 mil goud. Pou frè manje. Eske w wè on gaspiyaj mesye? Sa di, kat de debi a ta dwe kouvri tout sa wi. Sa di, an plis kat de debi yo genyen an, selon er, m ap di selon rapò NDDH la. Donk, an plis kat de debi a ki se 2 milyon 500 mil goud, RNDDH di ke yo gen 500 mil goud pou madanm yo, Yo gen 75 mil goud pou plen frijidè lakay yo. Yo gen 925 mil goud pou mete manje nan frijidè lakay yo. Nèg yo gen 10 milyon goud chak mwa, chak grenn nèg. Anplis de sa, nèg yo genyen pou yo pran peti dejene, sa di pou manje, Yo gen 3 milyon 500 mil goud pou pran ti manje, pou pran lunch. Ah nèg yo alèz papa son peyi difisil. Rete! Pandan moun kenskof pa ka manje, moun solino nan lari e tete ap rele ooh pitye kote moun delma 30 ooh waww sa fèm mal ooh. Moun delma 30 nan lari wi. Se TT wi yap rele waw rete. Moun ti rivyè latibonit nan lari se sou plas yap domi wi. Malere malerèz nan kenskof an difikilte yo ayen kote pou yo ale non. Sa di moun sa yo pa manje yo nan lari ooh konsa rete. M sezi wi. Mwen wè m poko janm sezi konsa non. Rete, kote pèp delma 30 kote yo? Men yo se tete yo ap rele podyab. Podyab. Wi. Podyab. M sezi wi. Rete. Bon. M kite sa wi men sonje m te di nou youn nan pi gwo ènmi pèp la se lapolis. M te di n sa deja m pa se blag m ap fè. Lapolis, lame se youn nan pi gwo ènmi pèp ayisyen. Ou ka pranl jan w vle men son verite l ye. Paske m pa ka gen 9 malfèktè ki pa itil peyi anyen e nou kap ba yo sekirite pou nèg yo ap fè volim lajan sa sou do nou pandan nou menm, nou menm wi, nou an difikilte n pa ka manje, nou pa ka dòmi. Map gade kòman chèf gang sa vin ap imilye n, pran espas ke n tap dòmi, twou sal, vye matla, nèg yo ap trip sou nou. Pou yo di yo menm e sa t fè nan rayi yo paske menm yo pap dòmi sou bagay sal sa yo pa gen pwoblèm alòske pou nèg yo ap fè volim lajan sa sou do n epi sa pa di n anyen sa pa fè n ni cho ni frèt. Donk sa vin fè ke lè nou rive an tèm de bilan pou moun ke nou jwenn sou peryòd konsèy prezidansyèl la. ki mouri, nou jwenn pou pi piti 4,405 moun ki mouri asasinen sòti avril 2024 pou rive avril 2025, e. Ok.
N a vini sou dosye sa a an plis detay wi. Eske n gen yon ide? Nèg yo gen 10 milyon de gourd. Chak mwa. Chak mwa wi la sosyete 10 milyon de goud chak nèg ap touche sou do nou. Kisa yap regle pou peyi an pèsòn pa konnen alò la peyi fasil papa chak jou map di peyi a difisil men son peyi fasil wi eske n tande byen peyi a. Salè nèg yo 225 mil goud daprè rapò rnddh lan. Frè de fonksyònman, ki se on tyè nan salè yo, 75 mil goud. Skandal m ap denonse depi kèk tan an, ke yo rele frè de dezyèm rezidans, 400 mil goud. 400 mil goud! Sa vle di, li manke 100 mil goud pou l se on demi milyon de goud pou dezyèm rezidans chak mwa. Kat telefòn, 500 mil goud pou kat telefòn. Yo di yo pale anpil. Sa di, tande, nèg yo gen plis lajan pou kat telefòn ke frè dezyèm rezidans la. Yo pale anpil. E chèf yo e, yo gen ti boubout pou yo salye. Chak jou yo gen moun pou pale. Y ap pale, y ap regle bagay. Yo gen militan pou yo rele, yo gen nèg pou yo rele. Yo gen, yo gen nèg, yo gen viv ansanm pou yo pale. Tout bagay, ou konprann sa m di w. Y ap fè apèl entènasyonal, rele chèf pasi pala, tout bagay. Yo gen, Kat telefòn, 500 mil goud pou kat telefòn, pa gen pwoblèm. Frè dentèlijans, tande wi peyi a, 4 milyon 500 mil goud nèg yo genyen pou frè dentèlijans. Kisa yo fè ak lajan sa a, pèsòn pa konnen. Sa montre n wi, nan ki nivo nèg yo malfèktè, nan ki nivo nèg yo mechan lasosyete. Nan ki nivo nèg yo mechan. Nèg yo gen lajan jisteman frè dentèlijans. 4 milyon 500 mil goud! Alòske, nèg yo pa janm sèvi ak li pou regle anyen ditou, paske yo pa konn lè, dayè, imajine bandi ap pran kenskof, bandi anonse, yo pa fè anyen, an tèm de prevansyon, sa vle di, sèvis ransèyman yo pa egziste alòske yo ap touche pou li. Oubyen, sèvis la egziste wi, men puiske se yon konplo li ye, yo aksepte l pase konsa. Tande, nèg, frè de karbiran, 300 mil goud pou mete gaz kote yo al ak machin okenn kote paske yo pa ka deplase dayè majorite kote yo prale se an elikoptè yo ale ki kote machin yo ale sot petyon vil pa menm ka rive twò lwen nan chandmas sa sèlman wi rive ayewopò rive klèsin zòn direksyon jeneral polis se limit yo kòman w imajine yon ekip prezidan nèg yo pa menm gen yon kòtèj ki ka rive la nan kwadèboukè mesye se yon wont nasyonal. S on wont nasyonal. Alòske Viv Ansanm, nèg yo fè kòtèj yo, sòti Kwadèboukè, monte Mirbalè, retounen san pwoblèm. Ki sa n konprann? A yo grèv. Ap gade poul boukannen k ap pase Samyèl nan tenten. A yo anpil. M wè, m wè responsab relasyon piblik yo gen tan pataje l sou paj li rapid rapid. Kounye a l vin kache aletranje pou l ka pwomouvwa Viv Ansanm menm jan a lòt yo. Da lòt yo p ap rive sou nèg yo wi trè byento. Paske fòk sitirans sa a koupe. Kounya l t Ayiti, li vin kache aletranje pou l ka fè kolonn menm jan a lòt yo, pou l ka pwopilse Viv Ansanm. Se yon peyi difisil wi papa. Epi m wè nèg yo k ap Mesye w ap tande misye l ka fè w ri wi, k ap trip sou Samyèl podyab. Pa gen pwoblèm, y a degaje yo men gen anpil koze k ap date la wi papa. Se yon peyi difisil. An m kite sa, m pa antre nan bagay nèg isi papa. Kat de debi. Lè w gen 2 milyon 500 mil goud, tande wi! 2 milyon 500 mil goud sou kat de debi. Mezanmi, kisa yon kat de debi ye? Se yon kat ke tout nèg nan leta yo ba li l. Men, ou itilize l kòmsi nan ka ou gen bezwen l. Se kòmkwa on kat de debi, se menm jan on nèg ou grangou, ou manje lè w grangou, ou pa manje paske w vle manje, ou manje se lè w grangou. Se lè kò a di w ou grangou, w vle man, ou ta manje on bagay. Men nèg isi tèlman saf, yo afre, yo gouman, yo visye, piske lajan an se pa lajan y ap foure men nan pòch yo pran, Se kòmkwa nèg yo gon gon entansyon menm pou dechalbore peyi a avan yo ale. Kòman nèg, kisa nèg yo fè ak 2 milyon 500 mil goud chak mwa sou yon kat de debi? Sa yo achte avè l konsa? Sa yo manje avè l konsa? Rete. Epi sa k dwòl la polisye k ap bay sekirite pa ka manje epi y ap vin plenyen nan pye tete. Men! Okipe nou non. Tande non, kat de debi 2 milyon 500 mil goud, frè pou pou frè pou konjwent. 500 mil goud? An madanm yo gen frè tou? Kisa madanm yo itil la repiblik? Enben epa la n te vle rive ak peyi a? Epa la n te vle rive ak peyi a? Madanm nèg yo gen frè tou 500 mil goud chak mwa yap touche pou fè kisa? Paske yo ap fè vye rèv avè yo? Enben se wont madanm yo sa di yap pran swen prezidan yo konprann sa m di w fò yo lave rad pou yo ou konprann dayè gen moun sa yo pa lave rad yo plen sèvant men poukisa ak lajan sa la bon map eseye reflechi ou pase dòmi nan do prezidan? Eben n pa konnen! Epa m tande madanm yo gen 500 mil goud chak mwa yo touche? Poukisa kòb sa? Paske yo ap dòmi nan ak prezidan? Ooh! Eban w wè peyi a difisil papa. Rete. An kòmsi, tande! Madanm nèg yo gen 500 mil goud yo ap touche chak mwa? Pou fè kisa la? Paske yo dòmi sou menm kabann a nèg yo sèlman? Anben apa nou mele nan peyi a wi. M te di n sa nou mele n dan se e manti map bay nèg yo tande nèg yo gen gen 75 mil goud pou achte bagay mete nan nan frijidè lakay yo sa di anplis yo gon kat de debi 2 milyon 500 mil goud ki lojikman dwe fè sa a wi men anplis kat de debi an yo gon 75 mil goud pou yo ka achte ji achte lèt met nan frijidè yo sa yo bezwen achte ti fwi met nan frijidè yo 75 mil goud lajan on pwofesè, on polisye, on direktè lekòl pap touche. E lè w wè peyi a difisil, yon peyi difisil, alòske sa vle di nèg yo non sèlman yo gen kat de debi 2 milyon 500 mil goud selon rnddh, yo gen lajan pou madanm yo 500 mil goud, sa fè konbyen l vin bay la a? Sa fè 3 milyon goud, plis yo gen 75 mil goud, sa fè 3 milyon 500 mil goud, plis yo gen 925 mil goud, Pou fre manje. Eske w wè on gaspiyaj mesye? Sa di, kat de debi a ta dwe kouvri tout sa a wi. Sa di, an plis kat de debi yo genyen an, selon er, map, map di selon rapò NDDH la. Donk, an plis kat de debi a ki se 2 milyon 500 mil goud, NDDH di ke yo gen 500 mil goud pou madanm yo, Yo gen 75 mil goud pou plen frijidè lakay yo. Yo gen 925 mil goud pou mete manje nan frijidè lakay yo. Nèg yo gen 10 milyon goud chak mwa, chak grenn nèg. Anplis de sa, nèg yo genyen pou yo pran peti dejene, sa di pou manje Yo gen 3 milyon 500 mil goud pou pran ti manje, pou pran lunch. Ah nèg yo alèz papa son peyi difisil. Rete! Pandan moun kenskof paka manje, moun solino nan lari e tete ap rele ooh pitye kote moun delma 30 ooh waww sa fèm mal ooh. Moun delma 30 nan lari wi. Se TT wi yap rele waw rete. Moun ti rivyè latibonit nan lari se sou plas yap domi wi. Malere malerèz nan kenskòf an difikilte yo ayen kote pou yo ale non. Sa di moun sa yo pa manje yo nan lari ooh konsa rete. M sezi wi. Wawa m poko janm sezi konsa non rete kote pèp delma 30 kote yo men yo se tete yo ap rele podyab. Podyab. Podyab. M sezi wi. Rete. Bon. M kite sa wi men sonje m te di nou youn nan pi gwo ènmi pèp la se lapolis. M te di n sa deja n pa se blag m ap fè. Lapolis, lame se youn nan pi gwo ènmi pèp ayisyen. Ou ka pran l jan w vle men se yon verite l ye. Paske m pa ka gen 9 malfèktè ki pa itil peyi anyen e nou k ap ba yo sekirite pou nèg yo ap fè volim lajan sa sou do nou pandan nou menm, nou menm wi! nou an difikilte n pa ka manje, nou pa ka dòmi. M ap gade kòman chèf gang sa vin ap imilye n, pran espas ke n t ap dòmi, twou sal, vye matla, nèg yo ap trip sou nou. Pou yo di yo menm e sa t fè nan rayi yo paske yo menm yo pap dòmi sou bagay sal sa yo pa gen pwoblèm alòske pou nèg yo ap fè volim lajan sa sou do n epi sa pa di n anyen sa pa fè n ni cho ni frèt.